Nou pa petèt premye moun ki di l, men nou se youn nan ra jounalis pandan dènye moman sa yo ki te mete on aksan patikilye sou on ansanm de materyèl leta ki anba men on seri de ansyen palemantè, ansyen depite, ansyen senatè, ansyen delege, ansyen minis etsetera. Materyèl sa yo gen nan yo ki pou travo piblik, men gen nan yo ki pou CNE. Donk jodi a ki vin fè ke menm travo piblik sa nap pale a la, menm CNE nap pale a la pa rive ranpli misyon l kòmsadwa anndan peyi a paske gon ansanm de materyèl lou ki koute l trezò piblik la yon pakèt lajan jodi a yap fè djòb prive yon ansanm de moun atravè tou le peyi. E kiyès moun sa yo ye? Se dè zansyen depite, se dè zansyen senatè, se dè zansyen minis, se dè zansyen delege departemanto etc. Donk rapò sa li vin konfime. Sa n te gen kouraj di isit la, e pa pli ta nan mwa k sot pase a la, avèk sa k te pase Grandans lan, nou te limen pwojektè n, sitou avèk yon ansanm de materyèl lansyen prezidan Jovenel Moïse te achte pou kesyon Karavan Chanjman l lan. Yon seri de materyèl ki te koute Leta ayisyen dè milyon dola US. menm si kontra yo te fèt mal men kanmenm se te lajan leta donk materyèl sa yo nan espas de twa zan pa gen moun ki konn kote yo pase e poutan enfòmasyon ki te rive jwenn nou se de zansyèn otorite de zansyen o fonksyonè nan leta ki pran yo ki ap fè djòb prive yo ki ap fè aktivite pèsonèl yo lòt rapò ki enterese m. nan rapò ULCC yo, se setyèm rapò a Reginald Roberson. Setyèm rapò a li gen pou wè ak Contrat de location de bâtiment logeant le Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, menfp. Pou ki sa? Mezanmi peyi a ann tande sa, Ayisyen isit tankou lòt bò dlo. Kòman on ministè, madam mesye, on ministè! ki se Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle twouve l nan 17 lokal. Sa vle di pou leta jwenn mwayen li fè de kontra pou lwe yon seri de espas nan men 17 moun pou ap peye pou loje yon ministè. Alòske lajan sa a a mon sans, m pa konn si se 1 an, si se 2 zan sa t ap pran, te ka konstwi bèl bilding pou ministè la. Men yo fè l kòm si se yon bagay ki nòmal ke y ap peye de moun gwo lajan US nan kad yon seri de kontra ki pa respekte okenn nòm. pou loje yon ansanm de sèvis anndan ministè la. E ki sa rapò sa pwouve? Rapò sa pwouve ke yon ansanm de kontra yon seri de ansyen fonksyonè, sètadi de moun ki te travay pou ministè oubyen de moun ki ap dirije ministè kòm direktè jeneral, yo te siyen kontra sa yo se pou te fè yon seri de moun fè kòb. Byen antandi yo fè kòb tou. Se pou te pèmèt ke gon seri de gwo sotobri, gwo zotobri, gon seri de kay, yo di a ba yo fon kòb a leta la. On rapò konsa enterese m. Paske m te toujou konsevwa l mal pou on ministè twouve l nan 17 lokal an menm tan. Si n al di sa devan on etranje, monchè l ap reflechi 10 mil fwa anvan l poze on kesyon. M pa konn si w konprann. Lòt rapò ki enterese m nan rapò ULCC yo, se uityèm rapò a, se patrimwàn senatè Nenel Cassy. E nou pral konn pou ki sa l enterese m un peu plus tard puiske se premye rapò m ap genyen pou m eksplike moun yo maten an la nan kad seri de mise en contexte nou pral fè yo la sou rapò ULCC yo. Lòt rapò ki enterese m se dizyèm rapò a. Nèg yo fè ona achte yon kay nan men yon moun e nèg yo fon jan la yo dispatche lajan mete l sou 4 kont diferan poutan an reyalite son sèl moun yo bezwen fè fè kòb la plizyè milyon goud malgre yo ekri komisyon nasyonal mache piblik CNMP ki di li menm li pa konpetan men kote pou yo ale se DGI pou yo jwenn yo avanse kanmenm yo fè moun nan fè kòb la.

Li toujou konsène ona. Nèg yo chita ap lwe yon seri de machin pou enstitisyon an pandan yon peryòd done, sitou sou administrasyon ansyen direktè sot pase a la, Djemle Jean Baptiste, etsetera. E m p ap ba w manti, gen gwo iregilarite ak anòmali ke enstitisyon yo rele ULCC a desele, ou konprann, ki vin fè ke soupson de kòripsyon ki te gen yo vin ranfòse. E anpil vwa leve pou di. Pandan dènye moman sa yo de 2017 a trè resamman, nèg yo se sa yo bliye yo pa fann nan ona. Se peze yo peze kou ona. Donk si genyen de rapò jodi a ki soti ki konsène ona, rapò dankèt ki gen pou wè ak koripsyon, m p ap ba w manti, y ap trè enterese m. Maten an la, Reginald Robelson, Grégory Lubin, Guerrier Dieuseul, mwen vle pwofite de espas la pou mwen salye kouraj anketè ULCC yo. Je ne suis pas en train de dire que sa ULCC di yo se pawòl levanjil e ke nenpòt ki Ayisyen oubyen nenpòt ki moun ki gen chans li yo dwe tou kareman di amèn yo fin pale pwen ba. Okontrè, jiska prezan, nou rete konvenki moun ki endekse Anndan rapò sa yo, yo gen dwa tou a sa n rele la prezonpsyon dinosans. Men madam mesye, ladies and gentlemen, mesye dam lasosyete, jodi a, li sèten g'on ansanm de moun anndan peyi a, nou pa t bezwen on rapò ULCC, nou pa t bezwen on rapò de l'ONU, nou pa t bezwen des sanctions du Canada, des Etats-Unis et autres, pou n te konnen se vòlè yo ye. Pase nèg yo fè dè bagay pandan dènye ane sa yo pandan pasaj yo nan tèt leta a, e depi ou wè yo ou tou di a! Misye pa ka lòt bagay kon gang, misye pa ka lòt bagay ke vòlè, ke kidnapè. Pase gen de jèn non ap site yon seri de bagay, gen de moun kap di ou fè de bagay, gen de moun menm ki fè dè eksperyans avè ou. Donk otomatikman ou di de bagay sou yo, ou di a m te gentan wè sa menm. Alò ou panse. Si w pran bagay Kanada yo, sanksyon Kanada yo, sanksyon Etazini, si w pran l'ONU, si w pran rapò ULCC yo, alò ou panse gen de moun yo di k vòlè la ki etone w? Mwen m pa konn pou nou mesye. M pa pral site men gen de moun yo di m gen nan vòlè la mwen menm se le kontrè ki m wè etone. Mwen menm mwen nan peyi a la m ap swiv tout bagay monchè. Gen de nèg yo di m ki vòlè la papa. M ta ka sezi wi men gen k pa di m anyen. An pou ULCC di m. te gen gabji administratif, te gen kòripsyon nan sena repiblik la, nan lejislati ki sot pase la pa egzanp. Kòm si mwen menm m pral sezi pou sa? Ou panse mwen m pral sezi? M pa konn pou ou si w gen sezi an gaspiyaj. Mwen menm m p ap sezi. E pa di m di. Tout ansyen senatè yo se vòlè yo ye, se koriptè yo ye e kidnapè yo ye. M pa di sa. Se pa di m di tout ansyen depite yo se vòlè yo ye, tout ansyen minis yo e vòlè yo ye, m pa di sa. Men gon pakèt ansyen palmantè la, gon pakèt ansyen minis la, ansyen direktè jeneral la, m pa vle fè sèman men se sèten, Se si on jou yo ta gon rapò k soti an favè yo ki di monchè yo pa gen anyen pou wè ak vòlè, yo pa gen anyen pou wè avèk move zafè nan peyi a, se sak tap fèm sezi mwen menm. Donk jodi a la mwen panse ke moun ki endekse nan rapò yo gen enterè pou kolabore avèk lajistis pou pèmèt ke lajistis fè limyè sou sa ki di yo. Sinon. Menm si dosye a ta rive yon kote, li ale nan poubèl, nan tiwa, jan sa abitye fèt, men nan la pèsepsyon, listwa ou a retni ke non ou te site nan vòlè. E se sèten papa ou pap janm fyè de ou si lap viv toujou. Pitit ou pap fyè de ou paske gen yon tach kap kole nan do l ke non papa l te site kòm vòlè machin, non papa l te site kòm moun ki te detounen lajan leta, non papa l te site kòm moun ki tap finanse gang. Donk mwen a mon sans, m panse kèlkeswa moun ki gen non w site jodi a, nan kèlkeswa rapò a, nan kèlkeswa dokiman ofisyèl la, ou gen enterè, nan limit pouvwa w ak kapasite w, pou w kolabore pou limyè fèt sou dosye sa. Ematian Guerrier Dieuseul, mwen vle lanse on pinga. bay yon ansanm daktè anndan sistèm jidisyè ayisyen an Guerrier Dieuseul. M ap pale avèk komisè gouvèneman. M ap pale avèk dwayen tribinal yo. M ap pale avèk jij yo, jij enstriktè yo ki pral gen evantyèlman pou enstwi yon ansanm de dosye nan kad rapò sa yo. M ap pale avèk yon ansanm davoka, mes chers amis. Peyi a ap siveye nou de prè E tou lè zye sou rive sur la jistis pou gade ki sa nou pral fè avèk enyèm rapò sa yo. Pou ki sa m di enyèm? Paske si m pa twonpe m, depi l'administration du directeur général Hans Ludwig Jacques, m kwè yo sou yon karantèn de rapò la. Men. M ta renmen mande nou maten an konbyen nèg yo rive kloure? Konbyen nèg yo rive di inosan? Konbyen nèg yo rive fè purje pèn ni? Konbyen nèg ki te endekse jodi a yo di n men ki degre de responsabilite l? Konbyen nèg ki nan prizon? Men si n ap gade kantite dokiman, kantite rapò k al jwenn lajistis, w ap wè kanmenm ou gen kòm lenpresyon ke ULCC ap lave men l siyatè. Mwen m pa wè l konsa. ULCC fè travay pa l la. Okontrè se kòm oeuvre humaine. li gen fay lajistis nan kapasite l, nan tout sa l genyen kòm arsenal, genyen tout posibilite pou l al apwofondi, pou l al gade ki sa k di, pou ki sa l di, èske se sa l te ye e ki degre de responsabilite chak grenn moun ki endekse anndan dokiman yo. Guerrier Dussel, M pale avèk yon zanmi m e nou fè anviwon inè ap echanje. Se yon zanmi ki trè avize. Misye eksplike m ke gen yon politisyen ayisyen ki te di, ou wè lè w ap vòlè an Ayiti, ou oblije vòlè pou tèt ou, ou oblije vòlè tou pou komisè gouvènman, pou dwayen tribinal yo, Pou jij, pou avoka etc. Men sa misye vle di par la. Misye vle di par la si jodi a la map detounen lajan, map detounen lajan leta, puiske m konnen a nenpòt ki moman van ka vire kont mwen, donk m oblije di nan kòb map vòlè yon kantite kòb map kite la menm pou m kowonp komisè gouvènman, pou m kowonp yon seri de dwayen ki pral gen pou distribye dosye yo. pou m kowonp yon seri de jij ki pral genyen pou enstwi dosye yo e pwobableman pou m kowonp yon seri de avoka tou. Gon seri de dosye la gen de avoka menm ki pare pou sa wi. Talè la ou di a ok fò m kite tèl milyon pou avoka iks, se li menm ki gen lavwa o chapit, se li menm ki ka pale nan radyo, se li menm ki ka fè bri, se li menm ki ka rantre nan konbin avèk yon seri de jij, se yo menm ki ka negosye a tèl jij, donk se avoka sa pou m genyen. Yo tou retire lajan. Olye nèg la pran desizyon pou l pa vòlè, Konprann byen wi madam mesye. Olye nèg a pran desizyon pou l pa vòlè li prefere antisipe pou l di ok kòm l ap vòlè kanmenm men l mete yon lajan de kote ou gen pou l konwonp tout moun nan sistèm nan ou konprann pou l ka minimize akizasyon yo pou l ka minimize sa yo di sou do l yo. E jodi a la gon lòt bagay nan nèg k ap vòlè nan jenerasyon sa yo menm retire kòb pou laprès wi. Nèg a retire kòb pou laprès. swa pou l peye patwon medya pou di patwon medya pa kite misye pale de sa, swa pou peye jounalis tou, grand ekout yo pou di konsa pa t kesyon ke w pale de sa, oubyen si w t ap pale de li fèmen bouch ou, oubyen tou, jodi a gen ajans enfòmasyon an lin yo tou, pou jwenn avè moun k ap dirije yo, pou fèmen je, pou fè blakawout sou yon ansanm de dosye. Donk, pinga! pou tout moun sa yo, ke l te moun ki nan sistèm jistis la, ke l te moun ki nan laprès, ki se kòporasyon a lakèl ke mwen menm mwen apateni maten an. Rapò ULCC yo, madam, mesye, mwen toujou di sa e m ap redi l maten an ankò, se la pwent de l iceberg. Sa vle di, sa w wè ULCC di w an jeneral sou moun ki endekse yo, li konn pa anyen devan sa bagay la ye veritableman. Et voilà pourquoi il revient à la justice, ok, pou al fouye avèk tout sa lalwa ba li kòm zouti pou konnen pati imèje aysberg la ki sa k ladan l e anpil fwa gwo manman koze a se nan pati imèje a l ye pati k anba dlo a se li menm ki gen gwo manman koze a donk sa k fè jodi a mwen konsidere travay ULCC a kòm yon premyè etap yon etap enpòtant. Men gon lòt etap tou ki trè detèminant, se etap lajistis la. E sa k fè m sot voye pinga bay komisè gouvènman yo tou, yo voye dosye a ba ou la pi gò kenbe l sou biwo w rapidman, fò w fè sa lalwa di, voye l bay dwayen pou dwayen menm chache jij pou distribye l etsetera pou omwen gon selerite nan bagay la. Si moun yo endekse yo inosan, pou larepiblik konnen yo inosan san se pa lajan k bay. Sa se pa koripsyon k fèt ankò nan lòt nivo. Menm jan tou si gen de moun ki koupab pou y al pije pèn yo. Pase koripsyon fè peyi sa twòp mal, koripsyon met peyi sa trè an reta. E Jules Laverdy, m ap di l ankò maten an. Jodi a, m pa vle fè m pòtpawòl ULCC. Men si w byen gade metòd ULCC a, w ap konprann ke lè l fè yon rapò, li fè l apati don pretèks, epi l kapitalize sou li, epi l al ankete. Kounye a la, lè l fè rapò a, li voye l bay lajistis, kounye a, lè lajistis al eseye gade an pwofondè, lajistis vin rann yo kont ke bagay la plis ke sa yo te panse. M pral ba w yon egzanp. Ann pran ka CIS la. N ap sonje ke pou ULCC te mennen ankèt CAS la, se. Yon òganizasyon wi ki te fon demand de sibvansyon. Epi lè l al dèyè chèk li, yo di l konsa ke chèk la bay deja wi. Gon moun ki pran chèk la wi. Epi dirijan. Legal òganizasyon pa okouran de bagay konsa non. Epi òganizasyon al depoze yon plent. Men kòman ULCC inisye ankèt la. Donk ankèt la pat vize Madam Tonton oubyen ansanm de lòt moun ou wè ki te enkilpe nan kad dosye a. Kounye a se apati de ankèt ULCC a kounye a la y al rankontre de bagay epi yo met ankèt la a la dispozisyon de la jistis. Jij Wilner Morin enstwi dosye a e lè sa l al wè bagay. Paregzanp nan rapò ULCC a a oken moman yo pat di madanm nan te bay tèt li yon seri de frè. Yo pa t di madanm nan te gen yon kantite chèk de sibvansyon li menm avèk moun nan antouraj li ap chanje. Men lajistis wi ki wè sa. Madanm Toto sa ki nan prizon, sa yo di mwen ki mete l nan prizon an, m ap di mwen ki lajistis. Ou konprann? Yo pa t di sa. Ann pran kesyon bous detid misye t ap pale talè a. Lè m te vin la, m te di konsa men kisa m genyen kòm eleman nan kad yon ankèt mwen fè apati de yon denosyasyon m te jwenn. Enben, menm moun m te site non yo a, yo tout te soti pou manje m wi. Gen moun ki te di m konsa ke gon nèg ou site non l la papa misye prèt a tou si se pou lajan wi. Gon gon moun k ap travay nan menm bwat a misye ki te di m fò m trè pridan a misye lè m vin lè m vin di sa la. Enben jodi a la epa ULCC di 1 fòk ministè afè etranjè a mete misye sou kote, mise en disponibilité sans solde, kòm fonksyonè e 2 fòk Yo mete aksyon piblik an mouvman kont li, fòk yo pouswiv misye pou krim de konkisyon, pran lajan ilisit kòm fonksyonè nan men moun, epi dezyèmman kòm moun ki nan asosyasyon de malfetè, piske l gen yon daf nika po l ki t ap met ansanm pou pran lajan nan men timoun yo, di y ap fè yo ale Larisi al etidye, alòske se yon bous ki totalman gratwit. Lòt bagay nou te ka pran kòm pretèks. Ann pran Youri Latòpti, ansyen senatè Latibonit lan. Dosye manman l, Madam Imakila Kantav la, se apati de yon chèk wi ki t ap sikile sou rezo sosyo yo. Epi ULCC li menm li pran l, li pran l kòm pretèks, epi li di ba l al gade kisa bagay la ye. Epi l pwodui rapò l. Dosye Romel Bell la ankò, se deklarasyon de patrimwàn. Misye al fè epi yo estime ke ah gen ti bagay ki pa klè, lè al ankete efektivman yo jwenn ke misye fè de fos deklarasyon de patrimwàn wi, ki fè yo konnen kisa misye tap regle anndan ladwàn nan la. M ta ka pran plizyè lòt egzanp. Donk lè ULCC fon travay li fèl a pati don denosyasyon, don plent, ou di mwens klameur piblik, ou bon kounye a jodi a gen nouvèl teknoloji, gen de bagay ki nou ap sikile sou rezo sosyal yo ki vin de rumeur ki persistant, epi ULCC al gade kisa bagay la ye. Kounye a, n al gade kisa bagay la ye, si l jwenn efektivman y a de kwa a avanse paske genyen dè irègilarite, genyen dè anormali, genyen dè genyen dat, epi l pwodui rapò, li voye l bay lajistis. Dènye eleman anvan m ale nan rapò sou deklarasyon patrimwàn Nenel Cassy a. Lè w wè ULCC di w konsa ke on moun on moun detounen on milyon goud, Ou menm ou ka sezi Reginald Roberson nou di konsa a ti milyon goud sa ti milyon goud te ye ebyen nan kad travay usdc a li wè detournement 1 milyon goud ebyen si lajistis fè travay li oubyen si w an afè avèk dè jij ki onèt de komisè gouvènman ki respekte tèt yo de dwayen ki respekte tèt yo ki pèmèt ke dosye a avanse e li rive nan nivo l dwe rive a pa etone w lè w al gade w wè 1 milyon goud sa janm te di l talè a ce n'était que la pointe de l'iceberg donk anba se vrèman. On kantite milyon enkalkilab ke nèg sa detounen. Pase m wè gen de moun, lè yo pale de bagay Senatè Cassy a, yo pale de ogmantasyon de 28 milyon. Moun yo di a, m ti kraze monnen mon chè, 28 milyon hein, kòm on ansyen senatè ki gen gwo zanmi anndan peyi a. Ou konprann? Men kounye a la, an al eseye gade. Gen sa w ka li a, gen sa w poko konnen an.